Gari. Ou serye?
Wi, yon bèl pitit fi. Yo di men li men nan li el gen vil. Gayou se zanmim wi. Sa ye vre? Se ay gayou m pral la wi. Bon pou jan gayou. Gayou se bon baz mwen. M toujou ap di gayou pa janm prezante manman w antanke son sèm ye pou li di manman n pa ayiti bagay sa yo. Jan gayou ap di li okipe manman n li sesi li sela l bò lòt bò. Ou serye? Ki koulè? Ki koulè? Li menm.

Wap swiv mwen, map mache. Epitou lè w rive wap pran yon flè, wap sere dèyè flè a, epitou lè m rive, map pale, map di Gayou, mwen koute yon moun kap mande bagay sa yo, li di m se manman w, epitou apre sa selon sa l di m, selon sa w tande tou, paske kote wap sere a wap sere pre l, wa antre wa tou vini pou w wè sa l ka fè.

Ou te la wi cheri konnen. Gayou m sot fon sezisman wi m sot fon sezisman epi ou te dim manman w pa ayiti gayou. Non manman m pa ayiti non poukisa. Gayou pou jou zanmim tout ti sekre m m diw yo ou dim tout bagay ou men sa ou resi serem ni gayou. Men non zanmim se pa vre ditou manman m pa ayiti. Gayou ou pa zanmim vre. M rankontre yon dam la kap mande devan, yon dam nwa.

Mwen nou an kay pou kont mwen. Ou tande sam di w? Mwen nou an kay pou kont mwen mèt ann ale. Gayou manman w wè gayou bliye si m te zanmi w tande bliye egzistans mwen bliye si m se zanmi w paske w pa moun si manman w ap imilye l konsa lève w a pou mwen menm ou pa moun gayou. E m e m ou te wè la. Mèsi. Kòm ou di m bliye si si si mwen menm mwen se zanmi w ebyen dezole nou pa zanmi ankò apati de jodi a paske mwen menm dam sa m pa rekonèt li li pa li pa manman m pòv sa pa ka manman m.
Mezanmi! M gen tan abitye nan lari a, m pa t ka al lakay ou. Ebyen ban m djo, ban m djo. M pral pi bò chemen an la a, lè m vin la m jwenn kòb byen, gen moun ki pase la. Ebyen ban m djo, ou pa jwenn yon ti chanm kay pou a fèmen? M t ap ede w peye li lè moun yo ba w kòb. M gen tan abitye nan lari a, m pa t ka kite. Bon, si m yon ti chanm kay pou ou, w pa prale? Fò m, fò m, fò m tyeke nan lari a, m ap pran. Non, ban m djo, m pa gen pwoblèm non, m ap lwe ti chanm kay la m ap mete pou ou. Sa vle di ou granmoun, vi w pou ou fè sa w vle avè l. Men m pa renmen, oh!

M gad yon pitit fi m imilye m devan demwazèl la m wont wi oh pou mizè m konnen m pa sa Gayou pou Gayou ap imilye m konsa l di m pa manman n twò pòv oh Bondye èske son dyab ki sou li ou son satan.
Riley a pa zanmi m non, si l te zanmi m e pa sa l ta fè. Vye pòv sa a ap vin di m ke li se manman m, kilè sa te.

E nan imilye manman n wi. E paske mwen sèlman k zanmi l sa k fè m fè sa yo pou li a wi. Dayou, Dayou, ou byen? Fon ti leve m al mete w chita yon kote. Fon ti soutni kò w. Ann ale. Lè m ap pale w pa janm tande. Lè konsa nan imilye manman w fè move san wi Dayou. Men Dayou poukisa w fè sa? Hein? Kisa doktè a di pou ou? E nan imilye manman w sa rive la. M pat janm panse se yon moun konsa w te ye non Gaëlle. Ou toujou ap di m se bon zanmi m. Epitou gade kote madanm nan ye lap pase mizè epitou m pran yon pot ba ou ou imilye l. Poukisa w fè sa hein Gaëlle? Pou jan m zanmi w m pa panse ou t tap fè m sa non.

Se la m tou pèd konesans. M pa gentan rive kay doktè a. Ou serye Gayou? Ebyen kounye a kisa w ap fè nan ka sa? Ou pa gen moun ki pou dòmi avè w pa bagay men pou jan m wè w imilye manman w nan w ap fè m plis ke sa. Gayou poukisa w pa pran madanm nan en? M te eksplike w deja Nayou. Doktè a te mande. Ke mwen te jwenn moun ki te banm san paske li pa gen san. Enhen kot papa w kot manman w. Ebyen kounya wap wè l wi wap wè enpòtans manman w Gayou. Papa w mouri ou te dim papa w mouri ou dim manman w pa Ayiti. Wap wè enpòtans manman w. Gayou dam nan e mache lap mache mande wi. Ou gen bèl kay swa pa gen pitit m pral dèyè l wi Gayou pou l ba w san. Pou volim limena sa kem genyen ki sou mwen m patap ka prezante l. Gayou manman avan tou wi Gayou. Manman w gade manman w te mèt ap benyen chien se manman w li ye Gayou sipoze obeyi l wi. Pa pot mwen. Oh Gary ou pa fèm ou fèm pa fèw konfyans pou manmanw ou di pou volim limena wew pou ta pran manmanw ap fè ti zong li met ti manje nan bouch li si wap imilye manmanw konsa e mwen menm menm Gary wè Gary on sèl bagay pou dim la al dèyè madanm nan poul bòsò epi tou pou prann pou met lakay ou si se pa sa map gate zanmi avèw wi kisaw deside. Aprè tout imilyasyon sa yo kòman mtap fè parèt li Gary ou ak yn fi. Gary ou pa fèm konfyans mwen se zanmiw map koubem byen ba poum pale a manmanw pou manmanw konprann ou Gary. Sanba kay moun lap domi wi gayou mte wè kotel fè eskem mèt al dèyèl pou ou. Pou bondye. Lap padone w gayou se manman w li ye lap konprann ou m mèt al dèyèl gayou m pa menm konn kotem pral jwenn li m pral chèche paskel dim anba legliz anba kay moun lè konsa moun ap imilye manman w chita tann mwen la. Mezanmi koman m pral fè a ki figi jan m te ap imilye manman m m abandone l m pa kite l konn kote m ye malgre li jwenn avèk Nay li zanmi m li chèche konn kote m ye epi mwen imilye l nan eta sa kounya a ki figi kisa m pral di l koman m pral parèt wè lavi sa mesye ha lavi pap tjou bon. Men kounye a m nan nesesite. M oblije m pa gen lòt chwa.
Franchman. Mwen ta pral jwenn manman zanmi m nan la. Wouch! Gade nan imilye manman l. Gade sa k rive l. Kote m konnen m pral jwenn li? Ou wè? E paske m tèlman. Li kwè nan mwen sa k fè m ap fè tout sa yo pou li wi. Li imilye manman l twòp. Sa yon egzanp pou Gayou. Kote m pral jwenn li la?